Medam e mesye byenvini sou 3 minit fout e chèn paw la chèn ke ou renmen anpil la chèn ke kap dekripte tout enfòmasyon e ki reyèl yo pou ou jodi a nou pote yon enfòmasyon kap vri kap vibre kèw kap fè kè tout fanatik ayisyen yo kontan ki se la kalifikasyon de ekip Lyon an sur Arsenal 3 a 1 avèk yon pas an 2 mèch Dumornay e li pwovoke yon penalite nan match sa. Men medam e mesye, e wi jan nou tande a ke Lyon li menm li kalifye. E men juste avan ke nou fèw tande analiz sou match sa men nap mande w pou abòne pou pataje pou like pou kòmante videyo sa sa li ap vrèman itil chèn nan lap grandi kominote a ebyen medam se mesye ann al tande ansanm avèm. Ou wè Lyon kalifye pou final Lig dè Chanpyon an jodi samdi a aprè yon match enpòtan ke yo genyen nan Groupama Stadium nan 3 a 1 kont ekip Arsenal la. Match ale a te fini 2 a 1 an favè Arsenal ebyen Lyon ki remonte sitiyasyon an pou genyen match sa e kalifye pou final konpetisyon an e dezyèm final an 3 zan pou Melchie Dumornay ki te desiziv nan match sa ki pwovoke yon penalti e ki bay yon pas gòl e ki dayè fini joueuse du match. Donk depi nan premyè minit yo Lyon te montre entansyon l pou l te genyen match sa. avèk Lentip Eitz ki te fè yon gòl ke abit la malerezman pat valide paske li te estime li te gen fot. Epi answit e pral genyen pas sa de Lili pou Melchie nan sifas la ki rantre nan mitan 2 defansè yo e ki kontwole balon an men Josla ki takle li epi se te penalti pou Lyon. Yon penalti ke Wendy Renard pral transfòme e 1 zero pou Lyon. Men gen anpil moun ki ap pale, ki mande poukisa se pat Melchie ki te choute penalti, sitou se li ki pwovoke li. E pi bon, byen sur ke li gen stati pou sa tou. Men nan Lyon gen yon yerachi e pi se Wendy Renard ki abitye choute penalti nan Lyon. Donk sa ki tout afè nòmal pou anpil moun ki sitou ap gade Lyon chak jou. Donk nap wè ke li tout afè nòmal pou se. Wendy ki te choute penalti a paske se li ki premye tire de penalti nan ekip sa epi answit te si Wendy pat la m pa kwè ke Melchise tap dezyèm tirez la tou paske Ada Hegerberg te sou tèren an Kadidya tou Djani te sou tèren an tou donk sa se pat sa ki te plis ki te twòp pwoblèm paske lesansyèl la li te fèt se Lyon ki te dwe fè gòl epi Lyon fè gòl la men byensi ke Melchi ta kapab tire penalti a tou. Men yerachi a te pito respekte nan ka sa. Epi bon pral gen Mdiani ki fè gòl nan match sa, mitan te fini 2 zero epi an dezyèm peryòd Lyon pran gòl epi bon byen sur ke Melchi oblije fon kout jeni avèk yon sipèb pas se nan Melchi te nan antre sifas la avèk balon an epi li wè Jules Brandt kap pase li fon sipèb pas pye dwat pou li epi Jules Brandt ki kontwole balon avèk pye dwat li epi mete yon frap pye goch. ki fini nan filè ekip Arsenal la, yon gòl ke abit la te pran ti tan pou l valide paske nan premye tan yo te sinyale hors jeu, men o final var lan te deside ke l ap gòl paske pati nan kò Jules Brandt ki te hors jeu a se pati kote l pa t ap ka fè gòl, donk se men li e. Nou konnen trè byen ke, bon li pa tap ka fè gòl la avèk men li, donk se pou sa ke gòl la li valide, donk yon gòl ki valide e ki pèmèt ke Lyon te respire nan match la a 3 a 1, e pi valide kalifikasyon l lan, donk jiskaske match la fini pat gen lòt gòl ki fèt nan match sa a, donk li fini 3 a 1 an favè Lyon ki kalifye pou final la, se dezyèm final nan 3 sezon pou ekip Lyon sa a, anfèt pou Melchie tou, depi lè l rive nan ekip sa a ki te toujou nan demi final. Men ane pase nou sonje Arsenal te elimine yo pi ane sa ankò yo elimine Arsenal donk yo pral kalifye pou yo kalifye pou final la e yap gen chans pou yo jwe swa kont Barcelone ou kont Bayern donk demen dimanch lan nap konnen ki ekip ki kalifye pou final la kap gen pou fèt nan peyi Norvèj nan kapital la nan vil Oslo. nan fen mwa me a. Epi bon, apati de la tou, nou konnen trè byen ke Melchie fini jwez di match e li te pale apre match la pou l di ke yo trè kontan de rezilta a, men yo gade pye yo sou tè paske genyen de lòt match enpòtan ki pral vini pou yo paske yo stil poko chanpyon an Frans paske gen pleyòf la k pral vini, yo gen la final de la koup de Frans pou yo jwe avèk Pari Sen Jèmen a Valansyèn wikenn pwochen. E pi bon, byen sur ke yo gen final sa tou. Donk sa vle di ke se vre yo fè yon bèl travay la nan kalifye pou final sa, men sa a li poko fini. Donk sa se yon yon pati nan tout travay ke yo gen pou yo fè sezon sa. Donk l ap gade lè pye sur tè, y ap fete sa kòm sa dwa, men yo deja ap gen lòt objektif toujou. Donk se pa kòm si yo te chanpyon. E pi byen sur ke li li li li felisite fanatik yo ki te vrèman pouse ekip la. sou tèren an jodi a pou al chèche viktwa sa. Melchie sezon sa a se 4 twofe L'homme du match, MVP du match si nou vle padon, nan 9 match ke li jwe avèk ekip avèk ekip Lyon an. Donk pa gen jwez nan Lyon ki fè plis ke sa. Donk pa menm gen yon jwez nan Lyon ki pran 2 fwa twofe MVP du match sou ansanm sezon an. Donk sa ki montre ki dimansyon jwez la sezon sa a nan Lig dè chanpyon Desizif nan premye match la kont Lyon, yon match ki te, kont Arsenal padon, nan premye match la li fè yon double. Li fè yon double egalman kont Manchester United, yon lòt match ki te jwe nan faz de lig la. Epi nou raple nou lè l rantre nan kar de final retou la kont Wolfsburg, ekip la te an difikilte, li antre l desizif e pèmèt ekip la kalifye pou demi final. Epi la ankò li fini MVP nan demi final yo. Tout sa yo se de gwo match kote l desizif ladan yo. K ap enpòtan pou li yo egalman nan kous pou balon dò a. Donk Messi sezon sa a ki kapab fè kwadriple a avèk Lyon paske l deja chanpyon koup de la Ligue la, dayè se li menm ki te fè gòl nan final sa a, epi li genyen koup de Frans lan l kapab chanpyon, li kapab pran la Premyè Lig la an Frans epi li kapab pran Lig dè Chanpyòn nan. Donk yon lòt gwo sezon pou Melchie Dumornay anndan ekipe Lyon an an Frans. Donk nou hat pou n wè kòman sa pral fini pou li. Antouka felisitasyon pou Melchie epi bon se fyète nou, se fyète tout fanatik foutbòl, fyète tout ayisyen an jeneral lè nou wè ke nou gen yon jwez ki ap otan briye an Ewòp. Donk na pral gen pou nou swiv rès sezon an kap trè desizif pou Melchie avèk klèb la. Men sa ki enpòtan se ke nou wè ke kotch la ki pat mete l nan match ale a, donk se te toutafè nòmal ke Melchie Gen ti pepen fizik, mete l nan match ale a pou l agrave sa pou l pa jwe match retou a. Se t ap pi vye desizon ki t ap fèt la. Donk, yo konsève l pou match ale a malgre rezilta a pa t an favè Lyon epi nan match retou a, omwen menm si l pa ta a 100 pou san, a 80, 90 pou san, li bay tout li menm e pèmèt ekip la kalifye. Donk, se te yon saj desizyon de kotch la. Donk, ankò yon nouvèl fwa, Melchi ki montre kapasite l genyen e ki montre egalman ke ekip sa kapab konte sou li lè yo bezwen li. Doc melchie nan final kè tout fanatik ayiti kontan. E nou menm fanatik Ayiti, fanatik Melchie Dumornay, di mwen kisa nou panse de grand kalifikasyon sa? Eske nou toujou renmen ekip la? Eske nou ta renmen Melchie Dumornay chanpyon avèk Lyon e ranpòte balon dò? Alò kesyon sa mwen menm si m tap repon mwen tap di Kategorikman wi paske mwen anvi wè yon Melchie ki ranpòte balon dò e ki nomin ki fi ki se meyè jwez mond lan medam e mesye se yon gran eksplwa pou Lyon se yon gwo eksplwa a savwa ke nan ale a li te pèdi e 2 gòl a 1 enben nan retou a yo kraze Arsenal 3 gòl Ah humm sa vle di ke la Lyon li menm li kalifye eh medam se mesye se la ke nou rive mete pwen e avèk videyo sa e nap mande w si w potko abòne pou w abòne e pou pataje pou layke kòmante videyo sa lap vrèman itil kominote e 3 minit foot la babay nap retrouvew pou yon lòt videyo.